Si jodi a ou kite m avèk dlo nan je oh baby Menm lè yo di latè pa bay chevwe Mwen konnen yon jou n ap rive Piti kon gwo n ap reyalize doudou eh Ou kite m ou abandone mwen Ou kite m avèk tristès nan kè cheri Mwen travay di pou mwen ka okipe w doudou doudou O ti doudou anmwee mwen toujou mache yon lòt fason chandriyon pou moun pa wèw toujou mete w fre doudou poukisa ou abandone mwen ala mizè pou jèn gason pou yon granmoun kap travay di ooh maestro frè woodson production banm volim nan silvouplè. La fè non gason se pou tout gason ye. Ti bwa dous hahahaha Hello fanatik a mwen yo Voye m alè non silvouplè non Cheri m leve bonè m al travay M al travay a dezè di maten Pou mwen ka fè w plezi doudou Poukisa se mwen jodi a ou pi maltrete Ou mete m deyò Ou imilye mwen Ou mepwize m cheri Di m kisa mwen fè w doudou Pou w aji avè m konsa doudou Mwen pa t merite sa Mwen toujou mache avèk yon boyo chire nan pye mwen Pou m toujou mete w fre, fè w bèl Pou moun pa pale mal de ou cheri Jodi a ou deside Ou mennen m deyò doudou Se pa mwen k ta vle men tout sa ki fèt Mwen di Bondye mèsi ee Mwen pap mande mal pou ou doudou ee Cheri cheri cheri Mwen pat merite sa ee Menm lè m te malere se vre cheri Piti konpwen w m ap plante ti zonyon mwen Konnen yon jou m ap rekòlte doudou doudou Flama mòde mwen, fomi mòde m nan travay, ke se pou ou cheri m ap redi. Toujou mache avèk yon boyo chire, yon pantalon chire sou mwen. Tout moun ap di, èske m pa gen fanmi? Se te yon fason pou m fè w plezi doudoudoudou. Ou kite m ak dlo nan je, Kitem avèk tristès doudou. Mwen pat merite sa Nan ka sa kisa poum fè Dim si mèt e jiste Mete konfye nan ou wap retounen yon jou Ooh ala mizè Nan lavi sa Moun ki renmen w lan E toujou ap soufri Nan kalamite ansanm avè w. Menm lè leve maten an nou pa gen anyen, li toujou kenbe w. Nan amou, li pa janm lage w, li pa janm dekouraje. Men moun ki pa renmen w lan, ou mèt fè sa w vle pou w mete l byen fre, l ap toujou di ou pa renmen l, l ap toujou panse ke l ap toujou jwenn ki pi bon ke ou menm, li oblije ke. Li met ou deyò pito ke li wè se pare w sa li meprize w. Men nan lavi chak moun gen chans yo. Men ou kapab plante ti zonyon an, nan plante ti lètye, ti chanawòl an wi. M kwè ke yon jou kanmenm m ap reyalize. Paske ke m kwè ke byen materyèl p ap janm moute nan wayòm Kris la. Tout sa w fè, se sou tè y ap rete. E se yon leson. Men moun ki renmen w lan, l ap pase mizè avè w jiska lafen. Li p ap janm wè bèl oto epi pou l kite w, pou l abandone w. L ap toujou kanpe l ansanm avè w.

Tibet ou jan wè la lè yo bmi la enprike ou wè che ou konn al vann yo mtoujou fè ou fre nan lari a men jodi a tout sa ki fèt mdi Bondye mèsi. Nou ka wè m leve bon maten la m nan jaden wan map cheke ti ti bagay wan ti kichòy an wan e m kwè ke nap kontan ti videyo sa m mande nou pou nou pataje ti videyo a pou mwen a chak yon zanmi w. Yo fanmiy ou pa bliye abòne nou silvouplè pou chak fwa nou lage bèl ti videyo ou kapab twouve yo m renmen nou anpil m remèsi nou anpil pou love lap ban mwen an epi ke sou fason ke pou nou ka avanse avèk chanèl la epi konnen granmoun nan la pou pote bèl ti videyo bèl ti imaj nap eseye konprann m renmen nou anpil fanatik yo I love you je t'aime. Because I love you You love Shan Ebyen mèsi anpil pou fanatik yo pou love nap ban mwen an Epi a la pwochèn.